Syon pou nou. Se Tony Mix ki deside featuring. Tony Mix ap jwe, li gen mizik a Djouly. Si l vin a Djouly kòm atis envite l, fòk yo gen yon mizik ansanm. Tony pap fè erè sa.
Se yon erè? Of, bon, m doute pa, bon, li pap fè l. Sa fè sa, sa fè w konsidere l kòm yon erè? Sa fè w konsidere l kòm yon erè? Paske m panse ke Tony li sa kap pase sou rezo a. Li pa egare. Bonjou bonswa kòman nou ye map fè ti video sa jodia poum pale avèk nou e map pote yon konsèy osi pou tout moun ki di yo se animatè e ki ap eseye fè yon emisyon petèt mpa konnen swa tèt anba oubyen jan yo vle fèl la mesye sa yo rele Guy Wewe Misye anpil fwa li fè anpil flay nan emisyon ke lap fè yo san l pa rann kont. Jèn demwazèl sa ki rele Djouly, apre te gen yon pwoblèm antre Djouly e kesyon Zafèm, yo mete l nan yon pwogram, yo fè retire l tou sa, yon fason, petèt yo di ke l pa kalifye. Kisa k fè l pa kalifye pou l nan yon pwogram konsa? Di m ki rezon ki fè l pa kalifye? Chak moun nan sosyete a gen plas yo nan sosyete a. Nou pa ka ekskli oken moun. Tout moun gen plas yo nan sosyete a. Fòk nou ba yo plas yo nan sosyete a. E tout moun travay pou plas pa yo. Si tout fwa li nan yon pwogram, petèt m pa konnen pou ki rezon. So, li dwe. Afè wap di m, Guy Wewe fè konnen ke li pa kalifye pou l nan pwogram sa, pou l jwe sou menm stage avèk Zafèm. Sa sa vle di? Kisa sa vle di? Sa krèk pa kalifye pou l jwe nan pwogram sa? Sa li ta fè m? Sa zafè m ye pase l? Zafè m se yon moun, li se yon moun. Kounye a ou mande pou l al lekòl, pou l te edike tèt li, pou l fè yon seri de bagay. Non, ou pa gen bagay sa pou di yon moun. Lavi chak moun trase yon jan. Lè w ap pale konsa, sa fè anpil fwa gen anpil moun ki aplodi pase w, pou yo fè w sonje ki kote ou soti, e kòman ou fè vin rive la a. Ou te yon kote ou te kòmanse. Anpil fwa lè nou ap travay, epi lè nou al mande travay, yo di nou konsa ke fòk nou te gen yon tan desperyans. Men si m pa t janm travay, kòman m te ka fè gen tan esperyans sa ke w ap mande m nan? Mesye fòk nou sispann avèk bagay sa. Sa n ap fè a li pa bon. W ap eseye bare, bare bò isi, bare bò laba. Ou pa ka bare moun frè m. Ou pa ka bare moun. Ou wè chak moun nan vi a frè m. Sa poul ye a lap sa kanmenm. Pa gen anyen ou te ka fè pou l pa sa. Ou wè si moun nan se chante l konn chante pa gen anyen kap fè l pa chante. E nou pran mizik nap eseye banalize mizik osi. Tou dènyeman genyen yon jèn demwazèl m kwè yo rele li Annie Alerte ki fè yon video, ou fè yon apwòch de video sa kote ou di konsa ke yon atis pa sipoze montre feblès li nan mizik li se lòtbò. poukisa paske Arly la rive pa moute fèblès li, Richie pa moute fèblès li, oubyen Gracia pa moute fèblès, etc. Yo pa moute fèblès yo. Ou manti. M pral jiska sa fè m di w manti, paske ou wè chak atis endistenkteman, chak atis endistenkteman, yo se de moun kòm ka rele de powèt ke yo ye. Chak atis ayisyen se yon powèt yo ye. E ou kapab di se moun k ap chante yo se sou lèt franse ki powèt, Non se pa sa. Moun nan li se yon powèt depi li ap ekri, sa l ap ekri a l ekri an vè epi sa sifi pou l fè l yon powèt. E yon powèt ki sa l? Gen plizyè tip de powèt. Gen powèt de linivè, moun ki pale de lanati eksetera. Gen powèt de lamou, gen powèt osi e. Gen powèt de lamou e gen powèt melankoli. Ou pa t konn sa? Al aprann sa si w pa t konnen l. Yon powèt de lamou se yon moun ki pale prèske de lamou sèlman. Lè w pran Ally Larivière, se yon powèt de lamou ke l ye. Lè w pran pa egzanp, Ritchie se yon nèg nou pa ka klase misye non di paske misye se yon nèg ki twò vas. Gen de nèg ki chante pa egzanp mizik angaje sèlman. Gen de gen de moun ki ki chante mizik angaje sèlman, gen de moun ki pale de soufrans li, gen de moun ki pale de sa l ap andire. E m swete w konprann sa. Ou wè, ou di ke Gazman ale larivyè moun sa pa moutre yo. Tou dènye m ap gade Gazman k ap chante, pandan Gazman ap chante, Gazman kriye. Ou wè chak moun nan vi a l gon feblès. Dèfwa gen de pafwa moun nan pa ka sipòte avèk feblès la dèfwa l kriye. Dèfwa moun nan pa rakonte w kisa l santi, l pa rakonte w kisa bagay la ap transfòme anndan l. Men l oblije kriye pou l montre w kisa l santi. Pa egzanp, lè w pran pa egzanp Aly Larivière. tout sa lap chante yo dèfwa se bagay dèfwa moun nan moun nan santi sak soti nan kèl ki lap di ki lap rakonte pa konpare yon seri de bagay konsa konsa pa pran yon atis kon a la lejè ou konprann lè yon moun son atis e petèt ou menm ou gen dwa fè mason se djòb ou se sa ou konn fè se sa ou fè e petèt se don sa ke yo genyen. Men yo menm antanke atis se don sa ke yo genyen, se ladan l pou yo manje, se ladan l pou yo bwè. Lò, pa egzanp, gen patnè a, Kadilak tou dènyeman ki te fè yon zen avèk yon ti dam Sendomeng. M kwè li rele Westerlie Shaw, m pa ye konsa. Paske Westerlie ta pale l mal. Sa k fè l oblije fè zen avè l se paske Kadilak la se non an. Kadilak se yon mak li ye. Mak la se li menm ki vann. Depi ou pale kadilak mal, pwodwi a vin bese ou fè pwodwi a paka vann. Wap barel se sal vle di. Se menm jan pou jenn demwazèl sa ki se Djoulie. Lè w fon seri de apwòch konsa, ou desann, ou degrade l, ou desann valè pwodwi a. Gon pakèt moun kap konsome pwodwi li menm ke m pa fanatik li mwen menm, m pa swiv li men gon pakèt moun kap swiv li, gon pakèt moun kap konsome sal fè yo. Fòk ou respekte sa. Fòk ou respekte gon pakèt moun ki renmen l. E li menm li gon bagay ke l fè. Li ka chante. E pa tout moun ki ka chante. Avan yè m wè w ap fè mizik. M ban ou tap gen respè pou atis yo. E ba w konpoze yon mizik ou pa ka konpoze. E pa tout moun ki gen pouvwa, ki gen kapasite sa pou konpoze yon mizik. Lè w pran pa egzanp yon mizik ki rele, yon mizik ki rele alanvè, w ap wè mizik sa se yon mizik ki vrèman ritme. Yon mizik tankou lè w pa konn dyaspora, w pa wè, w pa wè, w pa wè li tèlman ritme, w ap wè prèske tout vè yo tèmine pa a. Lanmou pa konn dyaspora, alevwa pou Gracia Delva, Richard Jean Héra, pou m montre w kijan mizik la ritme l menm. Fòk w aprann respekte sa. Yon nèg ki atis, ki ap kreye oubyen ki ap fè yon bagay, Li pa sèlman fèl konsa konsa, li gon fason ke li menm li fèl, li gon bagay kel te aprann poul fèl. Ou pa ka mande moun nan poul al lekòl, ou pa gen dwa sa pou wap dil poul al lekòl, poul ap poul endistri, pou li fè tout bagay. Non. Ou konprann? Fòk respekte lavi moun. Chak moun gon jan yo panse. Ok.